60 kou Barsi paka bay yon jenou Puyol. Fò n pa bay tèt nou manti. Men Barcelone gon mouvman kòk la kou l ap bay la tou. Ya. Paske 2015, 2026 sa fè 11 an. An n gad konbyen Liga Barcelone pran. Oubyen an n gad konbyen l pa pran. Depi n gad konbyen l pa pran n ap konn konbyen l pran. Sou 11 an sa. Real chanpyon 2017. Real chanpyon.

M pa gen pwoblèm ou pa chanpyon non Lig dè chanpyon ou te gen dwa pa chanpyon men ou lan wonn final lan Barcelone ann gade nan nan entèval sa 2016 Barcelone pa fè demi final 2017 Barcelone pa fè demi final 2018 Barcelone fè demi final sa fè youn 2017 yo fon lòt demi final ankò sa fè 2 non 2018 yo pèdi nan kar de final devan Roma yo fon demi final an 2019. Yo fon demi final an 2025. Sou 11 an ou fè 2 demi final 0 final. Kounya la fò nèg yo chanje de strateji. Fò nèg yo di tèt yo ke e m pa konn ki kout kat Laporta pral fè. Paske Lig dè chanpyon se la kous a l'armement. Ou gen Langletè ki nan kò ou. Lè w rele Barcelone. Ou gen 2 gwo advèsè nan peyi w ki se Atletico a Real. Pandan yo se advèsè w an Espay, yo se advèsè w. Dayè, nan entèval sa a, Atletico mete w deyò nan Lig dè Chanpyon 3 fwa. Si m fè bak 2014, 2014, 2016 avèk jou ane sa a, Atletico mete w deyò 3 fwa. Sa vle di ke e Barcelone e Real yo se advèsè w nan Lig dè Chanpyon. Kounya la l'Allemagne ou gen dòt ou gen Bayern ki advèsè w. An Itali ou mèt tande sa w tande a Inter avèk Juventus menm si yo pa sa yo te ye a ankò yo advèsè w toujou. Dayè se Inter ki te mete w deyò lane dènyè. Inter elimine w 2023, 2022 ak 2023 Inter elimine w paske Inter te nan menm poul avè w, Inter bat ou l kalifye sou ou. Ou al nan ou al nan Europa League. Donk Inter son advèsè. Kounye a la ou gen la Première Ligue, la puissance de la Première Ligue. Ou pa ou pa gen kòb, ou pa gen espas, ou pa gen èz finansyè ase pou achte jwè menm jan. Kounye a fòk Barcelone fon lòt politik.

Fò n pa bay tèt nou manti. E fòk Barcelone chanje de strateji. M pa konn kote l pral jwenn yon kòb prete. M pa konn kisa l pral fè pou l ogmante revni l. Paske jodi a la, si w pa pa achte jwè, w imajine w Julian Alvarez ki pral disponib lan la. Bon, m di l Angletè, m pa menm ale an Frans pou m di Paris Saint-Germain. Ou wè de koze. E Paris Saint-Germain, li menm tou gen de efò l ap fè. Menm si l pa lage kò l nan afè bay kout kòb la ankò, gen kèk tan la Paris Saint-Germain pa nan bay kout kòb ankò, men dosye Julian Alvarez lan pa ri an pole pozisyon. E si w ap gade ekip k ap bay rezilta nan Lig dè Chanpyon nan entèval sa a, entèval 2016-2026 lan, paske Barcelone chanpyon 2015 m pa ka konsidere 2015 lan, nan entèval 2016-2026, al gad bidjè ekip yo, Ekip ki chanpyon yo. Ann di ekip ki fè final yo, paske Barcelone pa fè final nan entèval sa, li fè 2 demi final. Kisa nap konstate? Nap konstate se 2 ekip ki envesti masivman sou le mercato. Chelsea City 2021 e Chelsea City, bon eksepsyon se Inter, Inter ki fè 2 final. ki pa met gwo kòb deyò. Aprè sa, tout moun yo nèt, yo met gwo kòb deyò. Real met gwo kòb deyò. Bon, Dortmund tou. Dortmund te fè yon final an 2024, li pa t met gwo kòb deyò. Aprè sa, se City, se Chelsea, se Paris Saint-Germain, se Arsenal. Moun sa yo, yo depanse anpil. Liverpool. Se de moun ki depanse anpil. M pa konn ki kout kat Barcelone pral fè men ti bagay Marc Bernal, Casado, Dani Olmo, bagay sa yo pou chanpyona a, se pa Ligue des Champions. Pase fòk Barcelone retounen, fòk Barcelone fè moun pè l an Ewòp. Twòp moun pa pè Barcelone an Ewòp. E se sak fè yo bay Barcelone ti non kòk lakou a. Donk Barcelone yè swa m tap di sa, kap reflechi a lide pou atake Florentino Perez lajistis pou deklarasyon Florentino Perez yo. Pou Florentino Perez e afè Negreira a fè ke men son nèg entèlijan afè Negreira a fè ke Real pèdi 7 Liga. E wè l di sèt liga, sèt liga pa inosan non. Konn pou ki sa l di sèt liga, liga pi wa. Se paske nan entèval la, Barcelone chanpyon sèt fwa. Se Barcelone yo, afè Negreira se Barcelone k ap peye abit. Donk li pa di li pèdi nèf liga. Pou ki sa l pa di l pèdi nèf liga, Atlético pran de liga nan entèval la. Li pa ka akize Atlético. Li akize Barcelone pase Barcelone chanpyon 7 fwa nan espas tan sa. E Florentino Perez son entèlijan o sipèlatif wi. E Real fon sezon blanch. Kounya la depi rezilta spòtif lan pa reponn yo pral kritikel. Pase Real pa gen direktè spòtif, chwa jwè yo se chwa direksyon. Chwa antrenè a se chwa direksyon. Pou yo pa kritike misye, misye misye lage yon bagay nan lari a pou moun pale anpil. Misye fè yon konferans de près yè swa, m t ap pale longman de sa, misye kritike medya espanyòl yo, epi misye kritike la, misye pale de lafè Negreira, epi twazyèm bagay misye kritike se nèg, paske Real s on klèb politik, Barcelone s on klèb politik, lè w se prezidan Real, w ap fè de goumen. W ap fè goumen a Barcelone? W ap fè goumen avèk moun ki bezwen vin prezidan Real? Jan w wè moun ap prezidan peyi Dayiti a, se konsa tou moun kapab, ou kapab vin prezidan Real Madrid wi. Pou w vin prezidan Real Madrid, youn nan kritè w yo fòk ou manb, fòk ou se yon sosyòs, fòk ou òm dafè, ou abitye jere antrepriz. epi ou gen yon pwojè serye ou monte avèk yon staff epi ou poze ou kandidate pou vin prezidan Real Madrid. Real Madrid pa yon byen prive. Se pa kòmsi m ta di w Elon Musk leve yon maten la l di l achte Real Madrid. Sa ne peut pas se faire. Ok? Real Madrid se yon enstitisyon ki gen yon sètèn endepandans ki depann de sosyos yo. Ok? Donk Florentino Perez gen 2 goumen l ap fè. L ap fè yon goumen a Barcelone. Li choute sou Barcelone nan afè Negreira a. Li choute sou nèg k ap choute sou li yo ki ta renmen vin prezidan Real Madrid. Epi misye misye bay jounal bagay pou yo di. Epi misye pa janm pale de teren ditou. Misye pa misye pa di anyen ki gen rapò avèk teren. Lè l pale de teren, se palmarès li pale. Li pale li pa pale palmarès sezon 2025, 2020 pa di pa gen palmarès. Li pale de palmarès pandan l prezidan Real. Ou wè jan l entèlijan? Misye nwaye l pwason epi misye di l pral fè des élections antisipées e misye monchè e misye te kapab e politisyen ayisyen e menm jan e e Donald Trump ap fè yon bagay la chak fwa ou pale de afè Epstein epi misye eklate yon gè lan mond lan. pou yo sispann pale de dosye sa a. Misye bay lopinyon piblik yon preyokipasyon. E nan pale de Florentino Perez ki akòde yon entèvyou a Josep Pedrerol, bon patnè li, sou Sexta jodi mèkredi swa lan apre konferans de près linè ke misye te fè a. Josep Pedrerol di misye konsa, Eske te gen yon, alò, Ki sa k fè w plis mal pou sezon sa a? Florentino Pérez di se tout rimè yo, tout sa k ap di, tout mansonj ke yo fè sou mwen yo. E answit gen klèb lan ki an bòn sante ekonomik e sosyal. Jounalis la mande misye, èske ou te oblije joure jounalis yo? E misye di mwen sipòte tout bagay men se trè difisil pou w viv nan yon anbyans dostilite. Donk mwen di tout moun fon ti kanpe. Yo di misye, èske ou vle kontinye? Misye di, Evidaman! Mwen gen anvi genyen lòt koup dEròp toujou. E ou menm? Èske ou panse m malad? Paske te gen yon rimè Florentino Perez gen kansè. Yo di misye, Ou panse vrèman ke gen yon kanpay k ap òkestre kont Real Madrid e kont ou menm? Misye di, Byensi, mwen erite klèb sa a yon epòk kote ke te gen yon jounalis e ke mwen pap bay non l e misye di m pap pale avèk jounalis paske dabò mwen trè okipe mwen gen yon trè grand antrepriz mwen pa bay entèvyou paske m panse se pa yon bon bagay e pou m bay entèvyou yo di men ou fè 2 sezon san tit majè èske ou kapab di nou sak pase. E misye di, Nou fini pa devalye sa nou genyen. Ane dènyè, nou genyen Sipè Koup Dewòp lan e Koup Dimond dè Klèb lan. E sa gentan pa vo anyen. E nou pa gen dwa ap ale dan lapsurdite. Tout sa yo se yon kanpay ki òkestre. Mwen pa pwopriyetè Real Madrid. Se Socios yo ki pwopriyetè Real Madrid. Fas a konfli sa a, mwen deside konvoke dè eleksyon nan sitiyasyon enstabilite pèmanant sa a, E mwen ta dwe fè l. Èske w pa konnen mesye Riquelme? Li di, Mwen pa konn moun sa a. E lè eleksyon yo konvoke an 2000, mwen, mwen pa t mande pou yo repòte yo. E mwen prezante e mwen genyen. E èske w krenn siflè Bernabeu yo? Misye di, Non, sa fè on kar de syèk ke misi a, e Josep Pedrerol, Ou kwè nan stad istwa sa a? Yo di m tout bagay. Mwen menm, nan anbyans sa a, mwen pa vle l. Mwen vle ke tout kandida ki swete prezante yo, mwen di sosyòs yo ke vrè pwopriyetè yo se yo menm. E m twouve trè mal ke y ap sifle jwè yo. E pou goumen yo, gen goumen antre jwè chak ane. E sa vin piblik se paske gon moun ki te vle pawòl la pale. E èske ou konnen kiyès ki pale koze goumen ant Tchouameni ak Valverde? Misye di wi, nou soupsone misye apre sa e tout bagay vin yon kawo, yon win. E yo di, anpil moun panse ke Real tap vin pi bon avèk Mbappé, sa ou panse? Misye di ane sa li pa pase jan nou te vle l lan. Men nou fè de bòn choz. Orijin de tout bagay e. ki vini aprè koup du mond dè klub lan. Nou pa reysi rekipere fizikman, nou fini dezyèm, alòske Atletico, kisa yo ta dwe fè? E lòt yo? E yo di, sa w panse de imaj Florentino Perez yè? Alò yo egalize avèk Inter Miami, ok? Misye di se imaj yon moun ki e ki bouke tande tout bagay sa yo, e se sa m di a jounalis yo. E yo di misye men w fè dè kòmantè seksis yè. E misye di, bon, jounalis lan eksplike ke li pa gen okenn pwoblèm avèk mwen, tout moun konnen m deja. E jounalis lan leve men l e li bay la, li pa bay lapawòl. Donk, mwen te di ti dam sa a, gen anpil moun ki konsidere l kòm yon pwopo neglijan, e meprizan, padon, e menm panse moun yo trè egzajere. Yo di misye men poukisa ou panse ke ou deranje moun konsa? Misye di non non se jounalis yo ki vle enfliyanse Real Madrid e avèk mwen menm yo pap gen enfliyans. Depi lan 2000 yo pa janm enfliyanse kwa ke se swa avèk mwen menm, menm si m tande e menm si m antann mwen byen avèk tout moun sof avèk moun kap pwopaje move enfòmasyon. Gen moun ki vle ke sosyos yo pa deside ankò e mwen mwen vle ke se yo menm ki pou deside. Yo di misye men sa w panse de ekspilsyon ultra e fanatik Real Madrid ki te nan Corva Sur yo? Misye di gen anpil ultra ki aji klandetsinman e ki pa retounen nan Bernabeu a. Anpil moun felisite m pou sa. E yo pa gen anyen pou yo fè nan yon stad foutbòl e mwen menm mwen reyisi mete yo deyò. S on mal an Ewòp e sa dwe e nou ta dwe eradike sa nan tout stad yo. E ke yon wè pwoblèm revant biyè yo. Misye di ane sa a, nou ekspilse 1600 sosyòs Real Madrid ki konn ap trafike biyè abònman yo. Yo di misye, sa w panse de Barcelone ki ta vle pòte plent? Misye di, men, ke Barcelone pote plent, si yo panse ke yo ta dwe atake nou an jistis. Mwen. E m pat rann mwen kont ka Negre a avan avan 3 zan. E se m se premye ki deklare ke m viktim e se Real Madrid. E se la ke m konprann ke Barcelone te peye pandan plis ke 20 tan abit yo pou l te kapab genyen match. Eske w panse ke la jistis ap ba w rezon si w al la jistis avèk Barcelone? Misye di, M panse wi. Florentino Perez wi k ap pale. Mwen panse wi si m al la jistis avèk Barcelone m ap genyen. Misye di, la semèn pwochèn, semèn k ap vini an, nou pral prezante bay UEFA yon dokimantasyon 20 dènyè ane yo. Dokimantasyon sa gen 500 paj ladan. Yon dokimantasyon ki trè enpòtant. Nou repètorye ane apre ane tout pwen ke yo retire de manyè skandalez sou Real Madrid. Ane sa, nou yo retire ant 16 a 18 pwen sou Real. Se Ferry nou te di nou, E ke nou lan dwa nou, nou gen dwa pote plent. E yo pale de pwoblèm konsè, parking autour de Bernabeu. Misye di non, nou pat atann nou a wè otan de pwoblèm. Men tout moun kont nou menm. Real Madrid trè pwisan, nou travay sou tout sa ke kominote a mande nou e yo dwe etabli yon lejistasyon ki pou pèmèt nou fè evenman. Nou pap gen lajan avèk konsè. Men son kesyon de repitasyon. Mwen panse ke konsè yo ap retounen nan Bernabeu an se la premyè fwa ke mwen kwaze vwazen sa yo. E mwen kapab di vwazen sa yo se moun Atletico yo ye. Yo di misye, eske w renmen Mourinho? Misye di, mwen renmen tout antrenè. E Mourinho pase lakay nou, lakay Real, Li fè nou gen an konpetitivite e se pa vre e ke se mwen menm ki chwazi antrenè yo. Misye di, yo di gen tansyon nan vestyè Real Madrid. Florentino Perez reponn non. E jwè yo antann yo pafètman byen. Goumen a lantrenman te toujou egziste, chak sezon. E mande a nenpòt ki klèb. E kiyès ki pa gen goumen lakay yo, y ap di w gen goumen chak ane. Se movèz fwa kanpay ke yo òkestre kont mwen menm. Yo di misye, men, èske Xabi Alonso se te yon erè? Misye di, non, nou pa t fè preparasyon fizik ete dènye an. Lè w pa fè preparasyon fizik, Ou efondre. Nou panse ke avèk chanjman nou kapab regle sa, men sa te kòmanse mache epi sa vin tonbe. Eske vestyè la gen twòp pouvwa? Eske jwè yo gen twòp pouvwa nan Real Madrid? Misye di non, se antrenè yo kap kòmande. Se yon istwa selon lakèl ke mwen gate jwè yo, mwen pa konn poukisa mwen di sa. M pa janm pale avèk okenn jwè, menm avèk epòk sa, mwen jire devan Bondye Mwen poko janm pale avèk okenn jwè. Yo di ki enplikasyon Mbappé nan tout dezòd ki gen nan vestyè lan. Msye di Mbappé se meyè jwè Real Madrid aktyèlman. Li gen soulye dò a, se pa konsa ke lap fè gòl yo, men li gen de bagay ke l dwe amelyore. E èske ap gen de rekri antouzyasmant? Ete kap vin lan, eske Real pral dèyè vedèt, dèyè sipèsta? Misye di byen sur! Ap toujou gen rekru nan Real Madrid. Nou vle rekrite meyè jwè yo. Mwen te siyen Figo, Kaka, Ronaldo e mwen te siyen David Beckham. E lè gen yon jwè ki bon, m al chèche l. Erling Haaland, m pa bay avi m sou sa. Se travay direksyon spòtiv lan, mwen pa mele m ladan. Ki relasyon avèk FC Barcelone? E relasyon m mwen koupe tout relasyon m gen avèk Barcelone. M pa vle gen ankenn relasyon avèk on klub kap peye abit pandan 2 pandan 20 tan. Mwen vle ke la jistis fè travay li. E èske wap pwolonje Vinicius? Se pa mwen ki pou pwolonje jwè. Pou mwen, Vinicius se youn nan gran jwè Real Madrid. 2 dènyè Lig dè Chanpyon yo, se li menm ki pote yo pou nou. Pa gen ankenn ijans pou n pwolonje l. E nou deside pandan nou nou pandan tout sezon an nou nou alò nou gen tout sezon pou n diskite m e mil eskiz e ou ou ou panse ke se mwen k deside de tout bagay men se direksyon spòtiv lan ki dwe okipe l de sa.

ki dwe pèsonèl mwen m vle mete fen avèk kawo sa e ke nòmalite a retounen vwala se Florentino Perez ki tap pale nan mikwo laprès e ni yè swa ni jodi an Florentino Perez pale anpil e lan kad chanpyona Despay lan demen ap gen match E nou konn Barcelone chanpyon deja, Real Madrid an dezyèm pozisyon, twazyèm se Villarreal, e an katriyèm pozisyon se Atlético de Madrid. Donk demen ap genyen match nan kad chanpyona Despay lan, se swit 36 zièm jounen an, ap gen Valence k ap jwe a Rayo Vallecano, Girona ap jwe avèk Real Sociedad a 2 zè, a 3 zè 30 Real Madrid ap jwe avèk Oviedo. Se pwogramasyon sa a ki genyen.